Hello hello guys koman nou ye sezon 2 li domine m nan li lage sezon 2 epizod 1 an li lage gade reyini reyini pran ti chèz ba nou vin pran zen paske gen zen nan sezon 2 a si yon moun ou gen timoun kite m di nou sa pa kite l gade ti tèt feyton sa paske li gen anpil Pil dezod ladann. Feuilleton sa li pou moun a pati de 18 ans pa kite timoun yo gadel paske gen zen ladann ebyen pran ti chèz ba nou vin koute Rayan tonbe nan krèy paske nou tout deja konnen nan sezon 1 an Rayan te gentan gon relasyon relasyon te vin kraze pa rapò avèk ke li te vin konnen e demwazèl la te ansent pou yon lòt jenòm pandan se tan Demwazèl la te fè Rayan konnen ke se pou li l ansent poutan se pa t vrè ditou. Ebyen Rayan, aprè relasyon l te fin kraze, li pa t wè lòt moun devan zye l ankò se te Esthie. Nou konnen Esthie se te ex Rayan ke li te ye. Men, malgre ke l te vin gen yon lòt relasyon sa pa t anpeche ke lanmou li te genyen pou Esthie an toujou la. Aprè relasyon l te vin kraze, li te oblije retounen sou do pye Esthie malgre ke li te mande Esthie tounen, Esthie pa t sou sa vrèman, men sa pa t anpeche l toujou kontinye dèyè Esthie. Ebyen l te arive jwenn avèk manman Esthie, pale ansanm avèk manman Esthie, planifye pou yo te kapab fè bèl bagay, fè Esthie bèl sipriz. pou l te kapab rekonkerir fanm nan, ebyen sa pa t mache pou li malgre ke li antre nan Chan Misti, abiye Chan Misti, fè bèl dekorasyon, fè bèl surpriz, men sa pa t mache. Nou tout konnen fanm deja, depi fanm nan te a yon nèg, li kite w e l di w l pa bezwen w ankò, ou te mèt pran syèl la, ou fè l kontre avèk tè a, depi fanm nan te gentan di w li pa bezwen w, li pa bezwen w, ou mèt te fè sa w te vle Li pa vlew ankò. Se sa ki bon nan medam yo hein. Esthie kanpe sou desizyon kel pran an. E Esthie vle moutre Ryan ke li pa bezwenl ankò a tèl pwen li planifye avèk lòt demwazèl lan poul te kapab bal kòb epi poul te kapab bol devan Ryan konsa poul kapab konvenk Ryan poul moutre Ryan reyèlman kel pa bezwenl. E Esthie menm fè konnen ke li menm afè retounen pran gason nan vil lan se swa jamè. E lap tounen nan TV madivin li paske se sa ke li vle, se sa ke l renmen, se sa ke li di manman l. Enben li te fè fi an vini, gade yo bo sou Rayan, fè lanmou sou Rayan, Rayan tèlman sezi l etone l vòltije flè a, li al fè wout li. Ebyen lè Rayan te jwenn avèk papa krèy la. Avè lòt zanmi l an ki se ye bon mari, bon papa pitit, èks madanm, èks mennaj li a. Enben, li t ap eseye eksplike yo pwoblèm nan. Enben, papa krèy la sot kote l soti. Li envite Ryan nan yon krèy. Podyab, Ryan, ki pa konn anyen nan koze krèy. Enben, papa krèy la te fè l konnen ke. I pral fèl fon lòt eksperyans lè Ryan rive malgre ke li fin bwè kont li li sou kont li lèl rive gade 2 medam yo ki tap bay plezi 2 madivin ki tap pran plezi bay tèt yo plezi enben se nan plezi sa papa krèy la mennen malere a ki se Ryan lè Ryan rive gade medam yo bay Ryan plezi non te gen plezi te gen plezi Ryan jwenn plezi pou Tout kòb li timoun. Gayan t jwenn plezi gade 2 madivin sa yo yo pa nan rans hein yo pa nan rans medam yo afiche yo medam yo pa pè fè aksyon an nou konprann paske aktris yon aktris ret yon aktris sètadi ke si w poko prè pou poko prepare pou fè sa w fè a ke w pa fè l hein medam yo byen jwe wòl la yo byen byen jwe wòl la. Malgre ke sèn yo yon ti jan etrèt bagay pou timoun, e youn nan rezon ki fè timoun, yo di timoun pa gade li, fè byen atansyon avèk timoun yo. Ebyen nou tout konnen ke nèg ki tal fè tripotay sou Esthie an, tonton Esthie te fè arete l, ebyen li lage nan prizon an. E l fè, li fè tonton Esthie konnen ke prizon an li pa tap janm ka rete ladan l paske li gen lajan li menm e li pa tap janm ka rete nan prizon an. Lè manman Esthie te rele tonton Esthie pou l te fè l konnen ke Esthie retounen nan bagay madivin nan bon tonton an gen pwoblèm pi rèd e m ap di nou sa de no jou nou wè jan sosyete nou an ye la le pli souvan depi nou wè timoun yo fon chwa bon depi se sa l deside nou prèske pa ka fè anyen pou yo ankò ou ka toujou pale avèk timoun nan ba l konsèy Ou menm antanke manman ou pa sitirel pou li rete nan sa lap fè a ou moutrel ke se pa se pa bon chwa a vrèman men ou pa ka vrèman fòsel chwazi yon bagay ke li menm li pa vle antouka manman Esthie vrèman nan yon sans vrèman sitire Esthie tou li vrèman sitire Esthie e youn nan rezon ki fè tonton an vrèman gen pwoblèm avèk manman an paske Li pa vrèman pale ansanm avèk Esthie nan yon sans pou l moutre l ke li pa vrèman nan direksyon ke l ta dwe ye a, se pa ladan l li te leve l tou sa. Nou konnen n ap jwenn sa paske tout manman pa menm. Tout manman pa menm. E Djeya li menm, gade bèlmè Djeya ap prepare yon kou pou Djeya, gade madanm nan prepare yon kouto. Gade li di se fann li bezwen fann fwa Jay-a pou Jay-a kite pitit li an repo. Ebyen li rele konpè bòzò pou konpè bòzò boulon maji cho pou li. E konpè bòzò li menm, bon li menm li prèske al lekòl nou tout konnen konpè bòzò ki moun li ye deja. Okontrè li konseye manman Patricia pou li fè jèn de preferans olye lal boule maji pou li. Paske manman Patricia bouke avèk bagay koze madivin sa. Li pa dakò pou l wè Patricia nan vi sa ke lap mennen an. E sa pou moutre nou tout paran yo pa aji menm fason. Si nap konpare manman Patricia avèk manman Esthie nap wè se 2 manman diferan. Nap wè ke manman Esthie plus sitirè Esthie fè rete nan vi sa ke li vle ya olye olye de manman Patricia. Manman Patricia moutre li menm li pa vle vi sa pou Patricia. Byen ke Patricia se sa l vle e Dye a deja pran tèt li e nou tout konnen ke moun sa yo gentan ap viv nan kay tou sa. Ebyen lap prepare yon kou pou Dye a paske tout pale l pale Dye a pou l kite pitit li an repo e pitit li an menm tou e fou la fou pou Dye a bon li wè anyen pa mache. Men nou pa fin vyote, nou pa fin vote vyolans, nou pa fin twò dakò avèk manman Patricia. E ou menm, ki te nan sesyon kòmantè lan pou di, si w te nan plas manman Patricia, èske se konsa ou t ap aji? Paske, premyèman, li rele Patricia deja l pale ansanm avè l sou sa men sa pa mache. Men, si nou te nan plas li, kisa nou t ap fè? Kite nan seksyon kòmantè lan m konnen ti tèt feyton an li vrèman bèl e li long m pap vrèman gen tan pou m ta pataje oubyen pataje tout tout tout tout pati sèn yo ansanm avèk nou men m la pou m fè rezime yo pou nou m kontan ansanm avèk nou guys.